KM. Kritik mizik! Bonswa e bonjou tout moun! Sa pral depan nan lè ke wap gade video a. Jodi a mwen vini pou m prezante nou yon entèvyou de Desca Darline e Roody Roodboy. Kote moun yo pale anpil de video mizik ke yo te fè a. Gen anpil bagay ki pale gade video an nèt e map mande nou abòne avèk chanèl la avèk kanal YouTube sa ki se kritik mizik chanèl paw la bann Sorry rien de cela. Donk pou m pran Roody. Vrèman timoun.

e Canada ki te dim li menm li pa gen Instagram e ke li tap renmen e e li tap renmen wè e sa nou pral di pita a paske son mizik ke li renmen so far koman w ye? Anfòm cheri bon mwen mande w koman w ye paske m konnen dènye tan yo pat twò fasil pou ou men mwen ka wè m anfòm kou bas. A nan nan aktyèlman e m fè gran mye e ou ka wè sa dènyeman m te fè yon ti pale men la m lakay mwen kounye an la Mamoula ap pran swen m la E map manje map bwè. Gon Woodensley kap bwè lèt, kap chanje daypè pa segond nou konprann. E se netwaye, se jwe a timoun nan, manje, bwè, epi chache. Gade entènèt Darline koupe ankò la a wi. Eske se mwen ou pral. Bon antouka. Mwen vivi kòm entènèt wi. Entènèt pa kab koupe non. Non dodo pa kab mwen kab koupe e pwa la. Kisa? Kisa? Janm li la. Youtube mwen an pa koupe non men menm. Yo bare w yo bare w. Wè So nou anfòm e nou anfòm menn e pitit mwen kòrèk li anfòm li an sante li sèlman ap anmède m anpil paske li genlè pat wèm kèk jou e li te manke m oh e mamoul yo di w wi e mamoul yo di w wi So e Darline pale non sa kap fèt.

nap gen chans pou nou fè anpil bèl show e m panse piblik lan li swaf sa anpil e pral gen anpil enèji lè nou pral jwe mizik sa live. Monchè, banm ba w yon ti istwa sou mizik sa a, petèt ke ou te byen fè entwodiksyon an talè a, e paske se yon pwojè m te genyen ki la deja. Fò m di w tou ke. Pawòl mizik sa a sòti e nan plizyè istwa diferan ke m viv lakay chak zanmi m. Kòmsi m gen dwa wè nèg sa a se patnè m, li gen mennaj li, li gen bon mennaj li, Bon mennaj li a gon nèg ok epi li menm li gon ti mennaj deyò tou so m wè sa repete anpil epi m te deside mete l an istwa epi yon bon lè pandan m nan ka la konsa epi mamoul kòmanse pale anpil nan kesyon jalouzi kounya m di bon wè sa m ap kòmanse pawòl mizik sa avèk ide sa m te genyen banm transfòme l an mizik. Apre pa yon lan vil sa m fin fè a la. Epi nan al kot Aspen epi m kòmanse jwenn enspirasyon, chache lòt ide avèk Aspen epi nou poze ide a la. Men, apre m te fin fè premye vès la, m pa t janm anvi kontinye mizik lan paske m pa t janm, m santi gon bagay ki te manke. E bagay ki te manke a, m p ap ba w manti, se ou l te ye. Oh mezanmi wouch wouch wouch wouch.
Gade, gen yon bagay ou gen dwa genyen, Kote m pase la gen gen trafik mwen yo. Moun yo panse m wap fèm pèdi kòb wi Roody wap fèm pèdi kòb Yo panse m ak plis. Bon sa moun yo konnen nan Roody an toujou gon slogan ki rete e se slogan sa ki kreye yon pale anpil e se pale anpil sa ki pwal fè mizik lan pouse. Kòmsi mizik la moun konsome l plis, pale de li plis sou entènèt e ki bay rezilta sa wè l genyen jodi a. E m panse ke sa k ap fèt la la se trip pou trip avè l. Moun yo se se yon fason pou yo di w ou rive sou yo. Yeah, se yon fason pou di w ou rive sou yo, ou fè gòl la. Atis, menm si w pa dous yo mèt ban m yon konsa. Sa pa fè anyen pou mwen. E avan avan nou pale de nou Darline e m te vle m te vle fè w pou fon ti pale avèk Aspen konsènan beat lan. Paske misye son nèg ki son dyab. Son nèg ki kapab fasil detekte e konprann ide ke mwen gen nan tèt mwen yo pou l transfòme yo jan m ta renmen yo an. So sou sa, m pa konn si w te pale a Aspen si w ka, si l ap gade live lan la a, oubyen Maestro ap pran nòt avan. Maestro ap. Ban m gad si l. Si, si, si l pa vle antre nan live lan, ou kapab rele l dirèk sou telefòn nenpòt moun ki bò kote w, m pa konnen. Bòbi,
Bòbi, rele Aspen pou mwen.

Se nèg ki pa renmen vizaj yo vann, se nèg ki renmen kache, se travay y ap fè a yo vle sèlman ki pou parèt. Li pa jwenn ni nan apèl? Ok, bon wè Wè m tap di w ke Aspen Misye son jeni nan sans pa l E Lè nou kòmanse mizik la Aspen ba yon ide sou bit la Men se lè nou fin fè mizik la kounye la Aspen pran san l pou l jwe Parapò a melodi nou poze sou akò ke nou chwazi pou n fè mizik la So se youn nan kalite kem renmen lakay misye, se pa yon nèg ki just fon beat epi l di w pran beat sa mete vwa w sou li epi li just mikse l voye w ale. Al antrene al lage atis sa l al jwe. Wè, misye misye pa travay konsa, misye travay, misye fon yon skelet pou ou, li depoze akò a sou li, Li fè w chante e pa rapò a melodi ou pwomèt sou akò a kounye a li pral jwe pou l transmèt emosyon pa l pa rapò a vayb ou bay la. Ou konprann? So sou sa m ap felisite misye pou pasyon l gen pou mizik a respè l gen pou mizik e pou tout atis l ap travay avèk yo. E yon lòt bagay Aspen gen lakay li se pa pou di w se avè m ki se yon atis ki koni, avèk Darline Desca ki se yon atis ki koni li travay konsa. Li travay konsa pou tout moun. Se yon nèg ki just respekte mizik an jeneral. So sou sa Aspen, anpil respè pou ou. M regrèt ke nou pa ka pran w pou bay opinyon ou e feeling ke w te travèse lè w t ap travay avèk nou an. Men franchman frè m. Bon wi, franchman.

Gen joslò Gen joslò ki la genyen Genyen ti ans ki la Ans boston ti ans boston Ki la ou gen anpil moun serye ki la nan live la la wi Gen moun lou kap gade w la wi.
Mya, E an pasan, Roody, m panse ke gen de twa moun ke li enpòtan pou m remèsye, paske si pa t yo, fò n pa bliye Dominique Télémaque. Son bagay ki travay avèk kè l, avèk nanm li, lè l gen yon pwojè ki parèt devan l, monchè. transfòme l, fè l tounen yon bagay ekstraòdinè epi se paske l mete kè l nan sa l ap fè a ki fè siksè videyo sa jodi a. Wè, Dominik, nou pral pran Dominik pou Dominik pale li menm. M pa t ap renmen di anyen sou Dominik, m t ap renmen se misye, m t ap renmen soti nan live la pou pran Dominik pou Dominik pale li menm, pou l pale sou eksperyans sa, sou kijan li menm li te travay lè, kijan l te. reflechi lè l te tande tèks la, kote l jwenn ide yo, konsepsyon videyo a. M t ap renmen misye vin bay sa l santi an, sa l te feel lè l t ap travay avèk nou an. E ki modèl sakrifis ke li menm li te fè. So, si Dominique la anba live la, ba nou yon ti tchèk pou Darline ka antre an kontak dirèk avè w, men men m ap desann nan live la yon moman. Dominique si w la ou mèt fè nou yon ti siy. Dominique si w la. Tam kòman w ye? Tam, Tam, Tam Canada kòman w ye? Ou live. Nou pa wè Dominique. Èske w ka eseye rele Dominique jan w rele m nan?